Direksyon Depatmantal Nò Polis Nasyonal Dayiti ap prezante bilan operasyon lapolis mennen nan depatman an soti premye jen 2026 pou rive jodi a. E nan peryòd sa a donk lapolis mennen. Plizyè dizèn operasyon operasyon de grande envergure nan depatman an e nan operasyon sa yo lapolis arete 391 sispè. Sispè sa yo, yo arete pou kèk motif tankou asasina, tantativ dasasina, meurtre, anlèvman e sekèstrasyon, vòl, eskwokri, detansyon ilegal d'arme à feu, kou e blessure, abus de confiance, Asosyasyon de malfektèr, twoub a lòd piblik e anpil lòt. Nan peryòd sa a, lapolis rive sezi 8 zam afe. Donk nan 8 zam sa yo, genyen 5 pistolè de kalib 9 milimèt, Yon pistolè de kalib 45 milimèt, yon pistolè de kalib 40 epi yon revòlvè 38 milimèt. E genyen yon trantèn de katouch de diferan kalib tou ke lapolis rive rekipere. Genyen plizyè sispè, e m pral bay plis detay sou sa, ki malerezman blese mòtèlman nan echanj de tir antre fòs de lòd yo avèk bandi yo. 15 jiyè 2026, sa se kèk pami pi gwo operasyon yo, mwen di nou se anpil operasyon, 15 jiyè 2026, lapolis mennen yon operasyon a Latandri. E se yon lokalite ki depann de katye Bowen. Donk bilan gen 2 sispè ki mòtèlman blese. Gen Peterson Delony ki gen 32 zan e li genyen dezyèm chèf, chèf gang li an avè l, ki li avè l, ki rele Dejwe ensi koni. Donk yo malerezman tonbe nan echanj de tir avèk anketè SDPJ yo ki t ap mennen operasyon an. Donk. Lapolis rekipere yon pistolè de kalib 40 milimèt ke n ap gade la a ki te an posesyon Peterson Delony e te gen 7 katouch tou ke yo jwenn anndan zam sa a. Donk, nan echanj de tir yo, genyen yon katouch ki genlè atenn zam nan e zam nan li enpe, nou ka wè li enpe. Separe pyès yo pou la plipa separe donk yo do la. Peterson Belony se yonn pami sispè ke lapolis arete anpil nan vil Kap Ayisyen. Vè lè zane 2016 lapolis te arete misye avèk yon fizi 12, yo te arete l lè sa otan ke m sonje pou detansyon ilegal dam a fe. E 2019 yo arete l ankò pou detansyon ilegal dam a fe e mèt. E yo repwoche l le fèt ke li responsab anpil ka de mèt, mèt pa bal, ka de ransònman ki pase nan kominote kote l ap evolye yo, de Pon Nèf a Katye Moren jiska Grand Rivyè di Nò. Donk, se yonn nan tit ke kèlkeswa travay yon moun ap fè nan zòn sa yo, sitou nan zòn ki pi lwen vil Kap-Ayisyen yo, fòk li touche. E apre sa, li bloke avèk gwo zam nan men, li bloke travay. Donk, lapolis fè plizyè operasyon. Lapolis arete l omwen senk fwa deja. Yonn nan lyetnan li yo k toujou avè l ki malerezman nan echanj de tir avèk lapolis yo t tonbe nan operasyon sa nan zòn natal. Answit nou genyen nan lannwit 27 pou louvri 28 jwen lapolis mennen yon operasyon nan Limonad kote gen endividi ki rele Aland Jeròm alyas Jhonn li mòtèlman blese nan operasyon an. Cheung se yonn nan 3 sispè ke lapolis ap rechèche kòm prezime otè brakaj ki te fèt nan yon ponp a esans nan katye Morin, sa te fèt 22 jen ki sot pase a, kote ke malerezman te gen 3 moun ki te mouri a bal e yo te pati avèk resèt jounen an. Donk, li te gen an posesyon li revolvè de kalib 38 ke nou wè la a, ke lapolis rekipere. Donk, se yon zam tou ki falsifye. 18 jen 2026, 18 jen 2026, BI Kap-Ayisyen mennen yon operasyon nan zòn Monben Latay, swit a enfòmasyon ke yo te genyen ke gen yon endividi ame, ki nan zòn nan. Donk endividi sa ki rele Jacques Gérald anben lè l wè ajan BI yo li te ouvri kout zam sou yo e malerezman gen yonn nan polisye nou yo misye rele Delbrun Luckenson son ajan de ki nan BI li te lejèman touche nan operasyon an. Donk erezman zam bandi a te atenn li nan pòs zam lapolis la nan pòs ap de sèvis li an. e kote ke li te touche l lejèman. Donk, e pou le ka di sispè, e li malerezman tou te tonbe, li mòtèlman blese nan echanj de tir avèk ajan nou yo e lapolis te rekipere yon pistolè de kalib 9 milimèt mak Smith & Wesson seri FYB 711 ke li t ap itilize. 5 jen 2026, nan menm kad operasyon pou konbat kriminalite nan depatman Nò, lapolis mennen yon operasyon nan Lori, donk nou te pale de operasyon sa nan kòmansman mwa a kote ke gen 2 sispè ki te malerezman mòtèlman metrize nan echanj de tir avèk ajan yo, se Dan e Peter Lee ensi kod. Donk se 2 nèg ki. spesyalize nan brakaj pou kò lame ame asasina e yo repwoche yo kòmkwa yo enplike nan asasina Beauchard Marceline ki se madanm yon avoka ke nèg sa yo ta asasine epi son yon ajan bsap Luckner Gulpher ke le 16 avril 2026 donk li ta enplike nan asasina selon enfòmasyon yo kounya. Nan lit ke n ap fè kontre lavyolans baze sou lejann, lapolis arete 3 endividi ki se 3 gason, 14 jiyè 2026 nan zòn Mapou, Vodrèg, lapolis arete Céus Johnny ki gen 45 an. Donk, endividi sa a lapolis arete l lefètke li ta touye madanm ni ak kouto. Donk, madanm ni, li rele Bernard Godrige, li gen 26 an. Donk, selon premyè enfòmasyon yo, se ta va pa jalouzi e lajistis nan komin Plèn di Nò te fè konsta kadav viktim nan e lapolis te tou chèche e mete anba kòd sispè sa a ki rele Seyi Jhonny 45 an. Answit, nan menm kad VBJ toujou, 4 jen 2026 nan zòn Bawon, Lapolis arete sou manda endividi ki rele Smith Ozana ki gen 36 an. Smith Ozana ankò li te gen yon manda dèyè l le fèt ke li ta va asasine a l'arme blanche madanm ni ki rele Roseline Belhomme. Se te lè sa t ap pase, li pran madanm nan, li al avè l yon kote byen lwen, e pa lafòs, e nan raje a, donk li touye li, e se la ke yo ta pral ranmase kadav li. Donk li te pran lafuit imedyatman apre sa, e se nè ke anviwon dezan apre, lapolis t ap chèche l, e yo rive mete men sou li nan Mawon, e pou kounye a l ap reponn kesyon pa w devan lajistis sou sa yo repwoche l. Ansuit. 12 jen 2026 nan Votrèy, lapolis de konsè avèk ajan brigad dèzè pwoteje ki nan zòn sa a, yo arete Senlwi Nikòl. Alò Senlwi Nikòl la se yon gason, yo arete misye paske li te bat yon dam ki rele Jaslèn Esikote. Donk li te manke touye dam sa a avèk kout pwen. e zam blanch tou, selon enfòmasyon nou genyen, swit avèk yon akizasyon ke l ta fè dam nan. Donk lapolis pwosede ak arestasyon li. E avan ke mwen kite, mwen vle remèsye popilasyon an pou kolaborasyon ni avèk lapolis e mwen vle. Fè yo konnen tou, mwen vle raple yo sou nòt ke lapolis mete deyò kòmkwa tout moun sipoze mache avèk pyès idantite yo, pa rapò a nouvèl dinamik alò ke Direksyon Depatmantal Nò lapolis antann devlope. Donk gen anpil tchèkpwent k ap fèt nan lari a. keseswa verifikasyon didantite sou moun yo akselere sou yo, verifye machin k ap rantre ak sòti nan depatman yo akselere sou yo e mwen mande tout chofè, jeneralman kèlkonk, pou kolabore avèk lapolis, kit se nan prezante yo lis pasaje ke y ap transpòte yo, ki kote yo prale, ki kote yo sòti. Etc e sa se pou byen depatman an, se nan bi pou nou kontwole antre e sòti depatman an e tou se nan bi pou nou mete plis sekirite. Donk nou kapab wè sou wout nasyonal nimewo 6 la, lapolis fenk inogire yon sou komisarya nan zòn pon zangi nan limonad, se toujou nan kad sa yo pou nou mete plis kontwòl sitou e nan zòn sa ki. Se limit depatman Nò ak Nòdès men yon zòn ki gen anpil dezòd kote ke nèg ak zam ap bay pwoblèm sitou nan kesyon dechouke tè.